Hello guys se frèw se zanmiw Hugues Jodi a mwen vle vin fè yon ti pale avèk nou de konsènan le tps ki relanse sa fè plizyè mwa depi gouvènman an te relanse sou administrasyon Biden nan li te re bay moun tps epi li te ajoute pou moun ki te gentan gen tps yo pou fè ekstansyon de tps la so mwen konnen malerezman gen anpil nan nou ki te gentan gen tps ki te apply men ki pa arive jwenn kat travay e ki pa arive jwenn mwayen pou yo fonksyone sa pa depan de nou menm ki edo fil tps la m panse w konprann sa. E sa depan de gouvènman an ki pa mete twòp anpil ajan pou trete jan de kes sa yo. So mwen menm sa m te ka di nou, ou menm ki gen entansyon pou fè tps, pou fil tps ou, pi bonè se granm maten, jodi 26 janvye a so yo mete tout enfòmasyon yo sou wèbsay la pou ka wè konbyen kòb w ap bezwen pou fil tps ou, pou fil kat travay ou e pou fil travel document ou. Ou menm ki gen mwayen an, mwen sigjere w pou w fè sa pi vit ke posib, paske de pi bonè ou fè l, se de pi bonè w ap gen chans pou w jwenn kat travay ou pou w ka fonksyone. E ou konnen, a plis esansyèl ou fè Tps la se pou w ka jwenn mwayen pou travay, jwenn mwayen pou fonksyone nan peyi a. Ou menm ki gen entansyon fè sa, fè l rapid si w kapab. Paske pi bonè se granm maten. E mwen sijere w demen ou ka tcheke websay uscis la, ou ka wè konbyen kòb ke gouvènman an mete disponib pou fòm chak fòm sa yo. Fòk ou konnen Kat travay a tps se de fi diferan epi si w ap pran travel document se yon lòt fi ankò. So fòk ou mete sa nan may ou pou w ka konnen lè yo lè w wè total price la pou w pa gen oken anxiety de pri a moun nan di w la. So mwen ankouraje w ou menm ki te gentan gen tps fè l rapid. Pou ka jwenn kat travay la pi bonè e pou ka fonksyone. Mwen konnen nan peyi a si w ou pa gen kat travay ou pa ka fonksyone ou prèske andikap. So si w bezwen sèvis sa nou disponib e nou byen dispoze byen disponib pou nou ede w. Ou ka rele nou nan nimewo sa ki se 407 376 47 67. Nou ouvè di lendi ou vandredi de 8 è jiska 6 è di swa e nou fè apwentment ou ka vizite website nou tou ki se www dat pfglive dat com e ou menm ki bezwen fil tax ou wap chache yon konpayi ke ou trust ou vle trust pou fil tax ou nou menm nan pfg Perfection Financial Group nou take care tax ou Nan full transparency. Sa vle di nou pa kache anyen nan tax ou e nou fè tout nou fè w jwenn tout ti lajan, tout ti santim legal jan w sipoze jwenn li an. E nou ba w access avèk tax return ou, nou ba w access, nou montre w kòman pou w ale sou website IRS la pou w tcheke kòman, ki kote e kijan refund lan ye pou ou, kilè l ap vini e tout jan de bagay sa yo. Pou nou sa vle fè w nou vle w montre w ke transparans lan kòmsi nou pa kache w anyen nan tax ou e pri nou di w nou taxe w la pri nou di nou chaje w la se li menm nou pran nan kòb la alright so ou menm ki gen entansyon al fè tax avè nou rele nou rele nou nan nimewo sa ki se 407 376 47 67 nap tann apèl ou nou pa ap tann apèl ou e ou ka rele nou tou si w bezwen sèvis tps la nou ka ede w e si w bezwen fè sèvis imanitaryen Biden lanse a tou pwogram Biden nan ou ka rele nou tou nou ka ede w e nou vle fè w konnen ke nou pa sponsorize oken moun si w rele n pou pran sèvis la nan men nou ou sipoze vini avèk sponsò pa w nou menm Nou fè aplikasyon an pou ou. Nou pa sponsorize oken moun, nou just ba w sèvis fil aplikasyon an pou ou. Mwen espere ke w konprann e w pa p rele nou pou w mande nou pou kesyon sa a ankò. Mèsi e n ap tann ou pou yon lòt videyo shortly. Mèsi anpil, nou pa ka ret tann pou nou resevwa apèl ou pou nou fè taks ou, pou nou fil tps pou ou e pou nou fil pwogram Biden nan pou ou. Rele nou ankò. Mèsi.